Bonswa mèdam, bonswa mèsye, se yon plezi jodi a ankò pou n kapab avèk ou nan emisyon sa a, Ayiti yon jou konsa, Ayiti yon jou konsa, se emisyon sa a ki rantre lakay ou e chak dimanch swa antre 7 è e 8 è kote ke nou. ap eseye pote kontribisyon pa nou nan sa ke tout moun reve pou peyi Dayiti, yon chanjman nan peyi Dayiti, yon lòt peyi ke nou tout ap reve. E genyen yon seri de desizyon ke nou dwe pran ki mande ke nou kapab genyen meyè enfòmasyon pou ke nou kapab pran de bòn desizyon. Antouka, jodi a, nou genyen avèk nou yon envite espesyal ki se agwonòm, se agwonòm Dieudonné Federme ki avèk nou jodi a, nou pral. Pase yn èdtan ansanb pou nou kapab fè ti pale. Lè m di se agwonòm, nou deja konprann ke lè m envite yon agwonòm, se pou nou pale de agrikilti. Se avèk anpil plezi ke nou ap akèyi agwonòm. Dieudonné Federme, Louis Dieudonné Federme, ke nou kontan pou nou resevwa jodi a. Agwonòm, s on plezi pou nou resevwa ou jodi a nan Ayiti yon jou konsa. M wè ke nèg byen fre la.

Eske chanjman klimatik ke yo pale de li yo afekte peyi Dayiti nan sans ke Ayiti pa ka pwodwi manje jan l te konn pwodwi a ankò?
Gen kèk etid ki fèt sou chanjman klima an Ayiti. Pa egzanp, gen agwonòm Fritznel ke m konnen ki te fè yon rechèch sou sa. Misye te dabò te fè yon etid avèk Inyon Ewopeyèn sou chanjman klimatik e misye fè yon etid sou sa a e ke mwen menm pèsonèlman m te gen posiblite feyte etid misye a, pa genyen twòp e m kapab di pa genyen twòp pwoblèm sou chanjman klimatik la ki jwe sou fèasilite sòl nou an. Donk sòl nou an li ankò fèatil e menm lè nou ta vin jwenn pwoblèm pwoblèm chanjman klimatik yo donk nou kapab kontoune yo. Pa egzanp gen pwodiksyon ansè e se vre son pwodiksyon ki trè koutez pou ap pwodui an sè, e si ou antre nan fè pwodiksyon an sè nan nan sè padan yon milye ki kontwole ou kapab kontoune e chanjman e klimatik la, e se vre l ap bay koute se vre l ap bese pwodiksyon an men sa pap anpeche ke nou pwodui donk al di chanjman klimatik la e poko gen etid apwofondi vreman pou ki di ke Ayiti li li viktim anpil de sa poko gen.
Donk la ou vle dim ke e se toujou neglijans e ou di mwen sa n ta di ensousyans ou byen movèz fwa m pa konnen ki sa ki sa ki sa n ta va di ki jan n ta va kalifye l eske se neglijans ensousyans ou movèz fwa men antouka se mezi ke nou ta dwe pran pou n fè pou n fè tè peyi dayiti yo pwodwi ke nou pa pran ki fè ke nou nan mandisite jodi a e agwonòm Dieudonné? E gen anpil faktè ki fè jodi a nou pa teni kont de lagrikilti e an ayiti e premye faktè a se ke gon pwoblèm resous imèn lè m pale de pwoblèm resous imèn nan E lekòl yo, fason ke nou e fòme teknisyen yo, lè m pale de teknisyen m vle pale de agwonòm yo, fason ke nou fòme yo e nou plis fòme dè enjenyè agwonòm. E lè lòske se dè enjenyè agwonòm ke w fòme e i nòmal paske yo fòme o kad la men enjenyè agwonòm nan gen bagay ke l p ap fè. E pa egzanp, w ap wè nèg la, nèg la ki enjenyè a, li chita nan biwo l, li fè planifikasyon yo, li vizite tèren, li fè etid de tèren yo, men moun ki pou rete de fason pèmanant avèk peyizan sou sòl la, ki pou konprann done yo lòske etid yo fèt, pou yo remèt yo a etid yo, pou yo fè etid yo avèk peyizan yo, sa nou rele teknisyen agrikòl yo, e vin gen yon absans de kad entèmedyè sa a ki pèmèt ke peyizan an vin lage sou teren an pou kò l. Sa di agwonòm nan an Ayiti jeneralman nou pa fòme vre pou nou ale sou teren avèk peyizan. Nou plis fòme pou nou de planifikatè, nou plis fòme pou nou fè de etid de teren men ale sou teren an ay planifye ak peyizan an e se kat entèmedyè a malerezman nou genyen sant Banabas Tèrye Wouj m pa konn si l egziste ankò men m konnen ke chata pa egziste m konnen fondasyon Vensan m pa konnen ki kantite de teknisyen yo mete pa ane e pou sa ke m te konnen yo ki anndan depatman Nò e ou pral vin jwenn absans de kad entèmedyè sa a enben peyizan an lage pou kont li sou teren an e pwiske li lage sou kont li sou teren an, li pa gen anyen ke li ka fè, vin gen yon absans de pwodiktivite, la li dekouraje. Dezyèm bagay ki dekouraje, ki dekouraje, ki fè nou pa gen pwodiksyon, se ke gen sa m kapab rele yon absans de sa nou rele e politik agrikòl. Pwiske gen yon absans de politik agrikòl, mwen m toujou wè lòske e senatè mesye depite yo ap pale de bèy sa a epi men se yo k pral vote bidjè e montan ki gen alokasyon anndan bidjè a pou agrikilti li pa reprezante anyen e piske li pa reprezante anyen nou pap ka fè anyen avèk ti sa k nan men nou an donk kapab gen volonte lakay peyizan an se vre men oprè dè politisyen pa genyen kenn volonte pou nou kapab e pwodui, pou nou kapab sou, pou nou kapab gen sa m kab rele e yon endepandans opwen oprè de la Dominikani pou nou kapab pwodui pou tèt pa nou. Lòt pwoblèm nou kapab soulve ankò vin genyen sa m kab rele e pwoblèm enfrastrikti yo. E lòske peyizan li pwodui, pa gen wout pou al pran e pwodui a lakay li, rete l pouri, peyizan an dekouraje. e yonn nan gwo pwoblèm nou rankontre ankò se pwoblèm enstabilite politik la, ou pral wè an 2019 nou se sèl prèske se sèl mang nou te voye aletranje paske mang lan se pa ti peyizan k ladan l, se gwo nèg yo k ladan l, yo aranje yo ke peyi a bloke ke peyi a pa bloke yo aranje yo kòman yo fè kontenè a pase men ti peyizan ki gen panye tomat ki gen de twa tòn tomat yo rete nan men yo pouri. E an dènye lye, youn nan pwoblèm nou ap bay gen pwoblèm politik la. Meyè kad yo ap kite peyi Dayiti e lòske w gen yon peyi ke meyè kad yo ap kite l, ou pa ka espere anyen lòske tout kad peyi a se aletranje ke yo ye. Donk, sa vle di ke absans de politik agrikòl, pwoblèm enstablite politik la, pwoblèm enfrastrikti yo, tout sa yo lye a pwoblèm ke nou genyen ki fè nou pa rantre nan pwodiksyon jodi a.

Jan ke yo oryante fòmasyon agwonòm nan, agwonòm yo, paske ann di pa egzanp ke nou genyen, si nou genyen dè agwonòm ki fòme, fòk ke kòmsi, yo ta va fon jan pou yo ta ka itilize agwonòm sa yo a pou ke yo ta kapab bay rezilta. Se vre ke jan w poze pwoblèm nan ou di ke fò ta gen kadr entèmedyè, men eske nou pa ta ka wè l on lòt jan tou, se petèt, jan ke yo oryante fòmasyon agwonòm nan, paske nou gon pwoblèm de fòmasyon, nou gon pwoblèm de fòmasyon an jeneral nan peyi Dayiti, paske nou wè ke entèlèktyèl nou genyen yo, yo bay, anpil fwa yo bay rezilta nan lòt peyi, yo pa ka bay rezilta an Ayiti. M pa konn, m pa konn twòp. Ki sa k fè ke ou ka wè ke gen dè entèlèktyèl ki ap pwodui aletranje, epi lè yo rive ann Ayiti, yo pa, yo pa bay rezilta? Èske se pa nan jan yo oryante fòmasyon agwonòm yo ki fè ke, kòmsi agwonòm yo vin gen yon sòt de konplèks, yo panse ke fòk se nan biwo pou yo al travay, si yo pa jwenn travay biwo, yo p ap, yo pa pral travay? Eske pwoblèm nan pa la tou agwonòm? Pwoblèm yo lye, se m kab rele yon sòt de espageti. E lè w pran yon agwonòm tankou agwonòm Senklè, se yon nèg ki rive an Afrik, misye mete Afriken ajenou, misye tèlman travay, misye tèlman ekspoze Lafrik, de sa ke l ap fè, misye ekri plizyè liv, men se yon nèg ki pran fòmasyon an Ayiti.

Men yon lòt pwoblèm ki lye tou wi, pwoblèm sa li grav anpil. M pral ba w yon egzanp ki dekouraje agwonòm nan. Pa bliye agwonòm nan antre gimè m kapab di se se savan agrikilti a ke li ye. Mentnan yon nèg ki fè agwonomi oubyen yon fi ki fin fè agwonomi, ou voye l nan yon zòn, ban m pran yon zòn, m pa ta menm moun nan zòn nan gen pwoblèm avè m men m ap pran yon zòn konsa, An nou di ou voye nan yon zòn tankou Rankit pa egzanp pou le depatman Nò, oubyen ou voye nan yon zòn Bèdehèn pa egzanp pou le depatman Nòdès, lè rive nan lè rive nan zòn sa fòk li ta stab nan zòn nan, lè rive pa gen lekòl, pa gen lopital, li pa ka al avèk pitit li, li pa ka al avèk madanm li, donk tout sa vin dekouraje l. Mwen menm premye djòb m jwenn lè m sot lè m fin sot nan nan nan lè m fin fè agwonomi se m pa t bezwen lekòl pou m te fè pou m te fè djòb la se separe manje. Ou ka konprann nèg ki fin fè agwonomi epi premye djòb li jwenn se mete manje nan sachè, peze l epi ba moun e se se ong ki fè sa. E ong yo pa gen lòt objektif se denatire sistèm an nou an. Donk wi m dakò avè w se fason yo oryante fòmasyon yo sèt men vin gen pwoblèm estrikti e enfrastrikti yo tou. ki dekouraje agwonòm nan. Pa egzanp, agwonòm nan gen dwa rive nan zòn nan avèk madanm li, epi dan la sware, madanm nan gwo vant, li bezwen akouche, li pa jwenn yon jinekòlòg nan zòn nan. Donk, li vin sanse, li vin fòme sa vle yon sòt de ensekirite ki anpeche ke, ki fè nèg la gen yon pè. ki pè ale nan zòn rekile yo. Tout sa ladan. Mwen menm gon agwonòm nan fòmasyon ki te di li pral nan zòn rekile, les plus arrière du pays. E lè l fin di sa, pwofesè a di ou si ou prale? Men jodi a, s on nèg ki kite Ayiti menm jan avèk mwen ki pa nan peyi Dayiti, ki pa gen kenn mwayen vrèman pou l ale nan zòn rekile yo pou l al akonpanye peyizan yo. Donk pwoblèm yo olye, jan m di w la, s on sòt de spageti Son pay de fer tout bagay melanje ansanm e le jou ou ta va gen wout le jou ou ta va gen wout le jou ou ta va gen estrikti enfrastrikti gen elektrisite tou patou men se ta va yon plezi pou nèg ki fin fè agronomi an li rive nan zòn nan e ke li mete zòn nan an pwodiktivite e dezyèm bagay lòt bagay k ap ki lye a absans ankò se ke e. m kapab di anpil moun yo ki konn travay nan zòn nan yo kite zòn nan paske zòn nan gen sechrès e zòn nan son zòn ki tonbe nan povrete anpil jèn ki konn travay yo kite zòn nan e yo pwal vin fè sa yo rele taksi moto nan grann vil yo ou pwal wè yon vil tankou kap ayisyen jodi a gen anpil mot taksi moto etsetera men ki moun kap fè yo men son bann nèg ki kite agrikilti ki vann teren eskize. ki vann teren agrikòl yo, ki achte motosiklèt, ki achte bisiklèt, ki achte machin e ki vin fè sa Okap. E ou pral jwenn tou de nèg ki soti Okap ki al ibanize zòn sa yo. Se yonn nan rezon ki fè jodi a, yo di ke pwè de 50 pousan, e done sa yo e done trè pwòch, 2019, 50 pousan moun nan peyi a ap viv nan milye, 60 pousan dizon moun nan peyi ap viv nan milye iben nan. Donk lè w gen 60 pousan moun k ap viv nan milye iben an, e 40 pousan an anpil fwa se yon dè reziye, li vin poze gwo pwoblèm a agrikilti a.
Kounye a, Ki jan kounye a la pou n ta kapab abòde si n vle ale vè yon amelyorasyon de sitiyasyon an pou n ta ka jiskaske n ta ka rive nan yon jan pou nou korije pwoblèm nan? Sètadi, si nou vle, si n vle di ke kounye a, oke, n ap pran desizyon pou ke nou pwodui. Kisak kisak kisak dwe fèt? Kote n dwe kòmanse Agwonòm? M pral di w ke nou pwodui kanmenm an depi de jan sitiyasyon ye a paske 25 pousan PIB an nou se nan agrikilti li soti e ke w vle ke w pa vle lè w pran yon peyi tankou Ayiti ki genyen 80 pousan montay ladan 20 pousan plèn sèlman e fò w voye yon gwo kout chapo pou peyizan yo an depi de sa ki an depi de absans de kad ki avèk yo, an depi dabsans de bank kredi agrikòl, an depi dabsans, m pa di angrè paske le sòl ayisyen pa zangrè pou l pwodui, angrè chimik, an depi de tout sa ke nou konnen yo, e ben ki pwodui kanmenm. Donk, fò m di yon gwo kout chapo pou yo, yo travay. Etan, pa gen lòt isu, pa gen lòt sali pou Ayiti ke agrikilti. Pa gen kenn sali. E malerezman, moun k ap dirije nou fè w konnen sa, Etan, se ki kote nou ta dwe kòmanse? E se dabò rezoud pwoblèm sa m kab rele pwoblèm ensekite fonsye yo. Si nou pa rezoud pwoblèm ensekite fonsye yo, e kote ke tè pa gen papye, e yo pa konn mèt tè sa a, yon tè peyizan ladan depi 15, 20 tan, yon nèg vini yon bon maten, li di ke se teren li ye, etsetera. E si nou pa rezoud pwoblèm sa yo, e si nou pa kòmanse pa la dabò rezoud pwoblèm ensekirite fonsye yo pou ke peyizan li menm li konnen ke lòske l ap travay nan zòn sa oubyen moun ki responsab sa di lè si son grandon ki gen teren sa a li konnen ke teren sa a se pou li ke li donk fò leta li menm nan kadas la li chache konnen tout tè ki pou li e tè leta yo si se fè a maj y ap bay a peyizan yo, yo ka bay fèmaj la a dè peyizan, si se federe y ap federe yo, mete yo an asosyasyon lè yo fini federe yo pou yo kapab fè sa e yo kapab fè sa tou. E lòt bagay se sitou mete sa m kapab rele dè bank de kredi agrikòl. Mentan bank de kredi agrikòl la gen moun ki di se pa sa sèlman, il fò ke peyizan li menm li gen mwayen pou ke nou kapab e bay sa m kapab rele e Asirans, Nou asire rekòt peyizan. Sa vle di peyizan konnen li pwodui e nou gen dè sipèvizyon, moun k ap sipèvize trè byen ki siyen akè sa peyizan ap fè e ke peyizan an obsève a la lèt tout sa l di. Si se monokilti l ap fè, nou rantre nan monokilti e nou fè li pa zòn e ke peyizan li menm lòske li pwodui, li konnen li fè tout sa pou l fè, li konnen si l pèdi rekòt la pa entanperi ebyen li gen asirans kap ranbousel kòb la. Lè sa a peyi nou pap genyen dè peyizan pòv, nap vin genyen dè moun ki se dè vens dè zenvestisè agrikòl. Nenpòt nèg ka rantre nan sistèm lan kòm envèstisè ou envèsti e ke peyizan an ki leve olye lal travay sendomeng abandone fanmi, abandone pitit etsetera li konnen ke si se avèk Blaise lap travay lap travay kenz ven kawo tè avèk Blaise ki se yon envèstisè agrikòl. ki konnen ke rekòt li asire, ki konnen ke gen bank de kredi agrikòl, ki konnen ke gen teknisyen su plas pou ke si gen pwoblèm, si gen maladi etc. Ki ka pèmèt li rezoud maladi yo, eben se a kè jwa ke se nèg ki nan la pèch, ke se nèg ki nan pisikilti a, ke se nèg ki nan m kapab di òtikilti ou byen pwodiksyon òtikòl yo, tout nèg sa yo avèk tèt frèt y ap rantre nan pwodiksyon nòmal. Sa klè pa gen manti nan sa. Peyizan an sitou li bezwen sa m kab rele asirans pa sèlman bank de kredi agrikòl la paske kap ap vin prete kòb nan bank de kredi agrikòl la e pwoblèm entanperi, pwoblèm maladi etsetera pèmèt ke li pèdi kòb la men lòske se asirans li gen pou pwodui pa l la ebyen se ak kè jwa peyizan ap pwodui paske mwen m kwè nan sa yon peyizan k ale ki plante yon gode mayi e ke mwen menm m jwenn nan mayi sa a m kapab manje yon epi monchè peyizan sensèman li rann mwen plis sèvis pase tout politisyen k ap pale anpil an Ayiti yo la a li rann mwen plis sèvis ke yo donk peyizan an bezwen asirans li bezwen kredi li bezwen kad enben l ap pwodui lè sa a p ap gen pwoblèm ditou ditou.
Ok, e men eske eske ou santi ke genyen yon efò ki fèt paske la nou genyen e yon prezidan ki sou pouvwa a ki monte nan pouvwa a avèk yon slogan nèg bannann nan e m sonje se semèn sa ankò mwen wè yon yon repòtaj de Ayibopost Yon repòtaj de AyiboPost k ap raple de k ap raple fason ke Prezidan Michel Martelly te prezante Jovenel Moïse kòm kandida. M sonje mwen wè imaj kote ke Prezidan Michel Martelly ap prezante Jovenel Moïse kòm on nèg ki di ke li pral ekspòte 50 konntenè bannann chak semèn.

bay yon enfòmasyon sou sa a ki sanble te fè ke yo te menm atake atake gouvènè Fritz Jean e m sonje ke li te di ke sanble ke batiman ki te vini pou pran bannann nan yo te petèt depanse prèske 2 fwa plis de kòb Pou batiman an vin pran bannann nan ke sa bannann nan ka bay, an reyalite, bannann ke yo t ap mete nan batiman an, se te petèt mwatye lajan ke yo t ap peye batiman an pou l te kapab vin chèche bannann sa. Apre sa, m pa tande anyen ki fèt kòm ekspòtasyon. E m te tande ke gouvèneman an t ap pale de. Karavann Karavann chanjman yo te di ke gen anpil kòb ki depanse pou ke genyen materyèl yo pral remete agrikilti men ou menm kòm obsèvatè avize kòm agwonòm sa vle di ke tout sa kap fèt nan sektè a m panse ke enfòmasyon yo yo pi fasil vin nan zòrèy ou ke nan zòrèy pa m pwiske se yon sektè ki enteresew. Kisa w konnen ki fèt sou gouvèneman sa a nan sans pou nou ale vè sitiyasyon sa a ke nou reve a?
Bon, se sak fè jodi a nou gen yon repwiblik bananyè, nou gen yon peyi a bannann, paske nou te pran nèg bannann nan. E m panse ke se te nayivte, nayivte, malerezman anpil nèg ki. ki avize, antre gimè, te nayif tou, e nan sans ke yo panse ke e Jovenel Moïse, e nèg bannann la alepòk, e te ka vin fè pwodiksyon agrikòl nan peyi a. M pral di nou yon bagay, la pwodiksyon ayisyèn, sa di lè pwodui Dayiti, lemond ap chèche l. Pa ekzanp, jodi a si nou rive Etazini nan yon pò Blèks, paske yo di se pwodui biyo, yo vann li trè chè e anpil moun ap kouri dèyè l, men an reyalite yo pa de pwodui biyo a san pou san. Alò ke pwodui nou yo se de pwodui biyo a san pou san. Sa vle di yon gouvèneman ki gen, ki konnen sa, yon chèf deta ki konnen sa, yon premye minis, yon òm deta ki gen enfòmasyon sa yo, e nou pa ta pral oblije rantre avèk Etazini nan pwodiksyon rizikòl ditou, nou tap rantre nan pwodiksyon dotre pwodiksyon paske e gen bannann labrik dominikèn bay etazini anpil bannann ondiras bay etazini anpil bannann nou te kapab fè sa tou e bannann pa nou yo tap siperyè e sak tap fèt la se te se te la politikayri m pa menm di politik paske la politik se t yn bòn choz Se te sa m rele politikayri, e pat gen anyen de serye, gen de verite ladan l. Mentnan kesyon ki sa ki fèt e an tout se an tout e verite m ap di w ke e maryaj Maryon an se s on ti kras bagay ke l ye. Anpil moun gen dwa gen pwoblèm avèk sa, men maryaj Maryon an e son ti kras bagay ke li ye e pa rapò a sa di ke lap ede peyizan an reyalite pwè de 10000 kawo tè m kwè e li gen kapasite pou l awoze e lap ede peyizan nan zòn sa men an tèm de politik agrikòl pa gen sa vre e se jis pou prezidan an fè santi l ap fè yon ti bagay, li fè sa a, men an tèm de yon politik agrikòl, pa gen anyen k serye. Paske baraj Maryon an pa sifi. E pa etone ke nan twa, kat, senkan, li tèlman gen alivyon e ke peyizan an pa ka sèvi l ankò. Paske pa gen yon politik agrikòl, se devlòpman pa fèt konsa. Devlòpman se pa leve w leve w mete yon enfrastrikti, se sansibilizasyon w fè. Se fè moun yo konnen enpòtans enfrastrikti sa a, fè yo konnen enfrastrikti sa a se pou yo ke li ye, yo ap ki se y ap sèvi yo e dezyèmman ba yo mwayen pou yo itilize l. Donk se vre peyizan an pral itilize l pou itilize pou awoze e dimil kawo tè a men kisa peyizan an pral plante nan dimil kawo tè a? Ki kad ki genyen? Ki sa ki genyen an tèm d'assurance, an tèm de bank de kredi agrikòl? Pa gen anyen. Ou pral wè ke peyizan an, se vre li ka awoze teren an, men ou pral wè peyizan an pa ka plante, paske peyizan li depourvu de tou, li pa gen mache pou l ekoule pwodui pa l la. E, pou mwen menm, se sote de la poud o zye, pa gen anyen ki serye k ap fèt la.
Ou pale de baraj Maryon an, m sonje vrèman le premye me ki se fèt agrikilti travay nan peyi Dayiti, prezidan repiblik lan te ale, te al inogire sa yo rele baraj Maryon an. Men paralèlman, m t ap tande nan yon emisyon ke... E Marie Lucie Bonhomme E Marie Lucie Bonhomme ki se yon yon journalist trè koni nan peyi a tap resevwa e e gouvènè Fritz Jean e Fritz Jean e pat vle pat vle pwononse l e sou

Eske ou menm ou genyen de zenfòmasyon ki di w ke genyen yon bagay serye k ap fèt nan pwojè sa a? Eske baraj Maryon an jan yo pale de li a se yon bagay reyèl oubyen se yon bagay ki m ta ka di ke yo pral konsidere menm jan avèk pwojè bannann nan? Non, e enfòmasyon ou ban m nan li fè m fè yon ti bak. E teknikman m pa ka, m pa ka, paske teknikman pou m ta ka di w ke pwojè a li vyab, a di lajan pwojè a pa manje, fò m ta konnen rivyè a avan baraj la ki debi ke li te gen. Si m pa konnen ki debi ke li te gen, donk m pap ka fè pwojeksyon pou m di w ke sa ou ban m nan bon. E m wè gen moun ki pwojte foto, k ap fè konparezon avèk e dè baraj an Afrik etc. Sa li se pa vre paske ke ou pa ka pa egzanp banm pran P-lig pa egzanp ou pa ka gen lòt P-lig ankò. Pou ta va gon P-lig ankò sa di ki gen menm kapasite avèk P-lig fò ta gon rivyè ki baw menm kapasite a. Donk si w gon rivyè ki gon debi iks ou pa ka bay yon e baraj. Ki ba w yon depi xpizè. Se vre ou pa soke dlo a ka bay bon yon depi lè w lage l, men fò ke rivyè a li pwoposyonèl a sa ke w gen. Donk si w gen yon gwo gwo rivyè ki gen yon gwo debi, m pa wè sa m ta va di. E an nou pran yon rivyè ki gen yon debi pa egzanp 5 mil galon dlo pa segond. Ou vin gen yon lòt rivyè ki ba w 500 galon dlo pa segonn. Ou pa ka mete yon enfrastrikti sou rivyè 5000 galon dlo pa segonn lan paske li p ap fonksyonèl. Donk, m pa konnen ki debi ke rivyè a te genyen. Donk, m pa ka pwononse m sou sa.
E, de tout fason, nou espere ke kanmenm, nou espere ke kanmenm e. Genyen yon travay k ap fèt e ke nou kapab wè rezilta sa yo nan tan k ap vini yo. Se sa, se sa nou ta ka swete puiske nou pa gen. Paske pa gen politik agrikòl. Si w pa gen politik agrikòl, pa gen. Preval fè sa deja. Fòk Preval epa nèg ki te djòlè ki konn pale anpil. Lè w rive nan nan odp a, nan plèn Atibonit. Preval te fè yon bagay, m ka di yon bagay miks, li te fouye 2 pi, mwen menm m te vizite yo, mwen menm m te travay nan yo an tèm de staj, bon an tèm de vizit kòm etidyan pa stajyè, chak ponp yo te gen yon debi de 14 galon dlo pa minit, e de te gen gwo gwo sipè ponp ki te fè lòske rivyè a an etyaj pou yo te itilize ponp yo. Men tout enfrastriksa yo la wi. Alivyon plen baraj la, ponp yo pa ka ponpe paske gen absans elektrisite, men tout sa yo e paske gen yon absans de agrikòl, yon absans de politik agrikòl. E se menm bagay la ki pral rive. Nou pa bezwen espere anyen de enfrastrikti sa a. Anyen, anyen, anyen. Se vre, si nou genyen l, nenpòt gouvènman k vini, ki panse anbotiyay poko ap yon bagay serye, men san kwa, nou pa janm espere anyen, anyen, anyen. Li pa gen anbotiyay lekòl.
Donk, jan w di m nan la a, jan w di m nan la a, Agwonòm, sanble koze nou fèk, fèk kare nan ti gòdèt la.
Bon, m pral di w yon bagay. Nou kapab genyen dè inisyativ pèsonèl, dè agwonòm, dè envestisè ki mete ansanm e ke nou pwodui. Menm jan nèg yo fè nan mango, leta pa rantre nan mang, men gon ti gwoup nèg ki akapare mang lan nan Ayiti, e ken lòt nèg pa k rantre ladan, e pa plis yon dizèn de nèg, Ebyen ka genyen dè envestisè tou ki met ansanm ke nou genyen dè inisyativ prive men pwodwi a grand echèl m pa wè y. Paske ou pa ka pwodwi a grand echèl san ke leta li menm li pa rantre ladan. E lòske dè dè ini a di nèg de twa nèg pran inisyativ la nan sektè prive a pwodwi yo pral ekstrèmman chè. Yon nèg ki pran inisyativ pa egzanp li di lap pwodui bannann, biyo, bon pa ka di nèg sa pou l tou pwodui bannann pou yo ta rimele sou mache a. Se yon bagay nòmal pou nèg sa eseye achte mache aletranje paske lap fè plis kòb. Donk lè sa w pa ka kritike nèg sa paske l envèsti e ke mache nasyonal la pa ka absòbe pwodui ke l genyen an paske pwodui a se yon pwodui de liks. Ou pa ka anpeche nèg la konsa. Donk nou menm nou ka pran dè inisyativ. E nou ka pran y nan anpil lòt bagay tankou tibakil yo. E mwen m pa ankouraje nèg ale nan diri, nou ka pran diri pou konsomasyon lokal, men an tèm de pran pwodui pou nou fè ekspòtasyon avèk li, m pa kwè nèg ta antre la paske Etazini ap kale w. Men si nou ka fè li nan tibakil yo. Nou ka jwenn dotre pwodwi nou ka ladanl tankou piman pa egzanp e nou ka fè li men dè inisiyativ dè inisiyativ piman e privè men leta pa genyen non non non leta pa genyen pa gen politik sa a pou ke li ta va fè yon politik agrikòl e tou otan ke nou pa fè sa nap toujou rete kote nou ye la. Pa gen yon bagay. Se avantaj leta l t ap ye wi. Fè yon inisyativ pou ke kapab gen yon politik agrikòl. Tout peyizan ap travay, la peyizane ap travay. Gen nèg ki li a k al nan lapèch, gen nèg ki nan pisikilti, gen nèg ki nan pwodiksyon òtikòl. Monchè w t ap bezwen manifèstasyon, pa t ap gen moun non pou al nan manifèstasyon. Ditou pa. Paske ta pral vin gen lòt nèg ki vini k ap mete dè izin, k ap rantre nan transfòmasyon agrikòl. Manifestasyon pa t ap gen moun. Men nèg yo pa wè sa. E ki jan w wè, ki jan w wè inisyativ ansyen senatè Ansyen senatè Latibonit lan, m kwè ki t ap gade semèn pase a la, genyen yon vizit ke l te fè sou fèm ke l genyen a Leyogàn, n ap pale de fèm Latòti, ki gen yon fèm ke l ap prezante ke yo genyen pwodiksyon de ze ke yo ap fè. Kijan w wè inisyativ sa a?
Bon tou dabò m ta vle m ta vle di nou ap men m gen yon pwoblèm depi se politik nèg vin nan yon bagay m pè èske jan bay vin lage nèg poul la pa egzanp èske se pa preparasyon sa prepare pou vin ak slogan nèg poul la e si se sa l ap vin lage nou pa bezwen panse sa prale sa prale sa pa prale lwen. Men, lòske yon ta va gen dòt sektè ki pran inisyativ sa a, e m pa konnen nan ki pwen pwojè sa a ye, ki kote l ye, ki sa l fè avèk li, donk m pa ka pwononse m twòp. Mwen menm plis kwè lòske gen inisyativ dè gwoup etidyan, pa egzanp, dè gwoup nèg ki, dè ekonomis, dè envestisè, E de nèg tankou Blaise ki pa kwè nan ki pa kwè se nan la politik pou l rive e pou l ki avanse kè ki ki kondwi. Men si tout fwa senatè a ta va e depareye sa l ap fè a avèk la politik se ta van bèl bagay. Ya, m panse sa paske yonn nan bagay ki genyen se ke se menm nan se nan menm sa a nou te pran m panse se nan menm sa a nou pran avèk nèg bannann nan. Sa dire ke sitwayen an ka selman ap e dayè gade avek ki fyète ke li reyini laprès pou fè yon vizit yon vizit gide e bon an fèt ou pa ka di nèg la tou si lap fè si se politisyen li ye poul pa pran kredi de inisyativ pa li ou pa ka dil sa non pli men Le plus souvent e nèg yo plus kanpe sou show off, yo plus kanpe kòmsi m ta di w pou fè wè, e vin avèk on slogan epi epi lè w gade w wè kòmsi se gwo show ki t ap fèt e pat gen anyen de serye dotan plus ke yo pale de yo te lanse anpil flèch kontr senatè sa a sou kesyon de prè ke ona te akòde li bagay konsa. Men omwen ou wè ke li montre w ke li pran kòb la pou l envèsti yon kote, yon bagay k ap itil peyi a, k ap itil ekonomi peyi a. M panse kanmenm la a fòk nou ta kapab felisite. M felisite senatè a pou inisyativ sa a, men fòk nou trè prudan tou pa rapò a pwopagandis yo.
Bon banm yon ti bagay ibòg ou plis senp wi pou jovenel te diplike pwojè sa bon imajine ou tal ak pwojè sa nan plèn de lakay yonn nan zòn ki pi repite pou bannann an ayiti yonn nan zòn byen di ki repite pou meyè bannann menm nan karayib la. Ou te diplike bagay sa, ki te pi senp pou misye te fè sa ke li te fè sa ki te rele karavan nan. Ki te pi senp. Petèt ke karavan nan tap jenere plis kòripsyon. Non men, non men, talè ou di pou l diplike, men èske ou konnen ke jaden bannann nan pa egziste ankò? Wi, m konnen li pa egziste, m pa kwè sa te fè, sa te fè 1 an. Men piske se se sou sa li te pran kredi, se sa k fè m di li t ap pi fasil ke li te mete peyizan yo an asosyasyon e te federe yo epi diplike pwojè a tou pati. E dayè nou ka di nèg yo gen ekspètiz nan federasyon wi, yo konn federe wi. O wi nèg yo federe. Ou wè ak ki ejzans yo federe gang yo. Yo federe, nèg yo federe, nèg yo trè bon nan federe.

Paske se te se te de demach politisyèn ke yo te ye, yo pa te lye a chanjman. Se lè Preval ap pran pouvwa a, menm jou misye ap ap prete sèman, misye te vin ak de gwo se de gwo grenn pwason. Men tout moun fon w ta ye manje pwason. Men bèy sa yo pa kontinye ankò. Donk jodi a, fò ke nou gen nèg ki fò nou fò nou menm jan Maniga te di sa fòk nou senserize lapolitik. Si nou pa sensè nan lapolitik, si nou pa sensè nan anyen, se sitou fè politik la, men fè politik la a bon esyan, tout konnen se politik agrikòl la m ap fè, e ke moun ki nan agrikilti a, efektivan, li rale sou. Si se politik edikatif m ap fè, m konnen ke m ap gen yon bon sistèm edikatif. Pwofesè ap viv byen, moun ap gen fyète kòm pwofesè. Eskize m, etidyan nou yo, yo p ap anvye lòt etidyan aletranje. Men, fò nou rive nan yon pwen, nou sensere nan lapolitik, nou di lè n ap fè sa, nou fè l tout bon e men ki rezilta ke n ap tann. Men toutan ke se pa la n ale, peyi a ap toujou yon peyi pòv, nou toujou yon peyi parya, n ap toujou gen moun e dè kad k ap kite peyi a. Ou konprann? Mwen menm se travay ak fyète pou m bay pwodui. E m konnen ou menm tou Blaise ou pran anpil inisyativ. M konnen ke ou pa p dekouraje. Mwen menm m pa dekouraje. Paske m te fè, m te fè agri, m te fè agwonomi. Se paske paran m, gran paran m te gen, te gen anpil tè. Te gen anpil tè e ke mwen m konnen ke e soti m soti agwo nan nan fakilte dagwonomi, lavi an m pi woz. Men lè m rive sou le teren e pa vre. Paske gen yon absans de politik agrikòl, leta pa enterese nan agrikilti. Dayè, an 1970 ou 79, avèk kesyon de pepa dèp la, nou wè sa k te rive. Lè n rive an 90 ankò, bagay la gate nèt, kote ke dwàn peyi a louvri fè diri rantre, peyizan an blije rache diri, mete pwodui ki ka gen kontwòl li. Kafe a menm bagay, peyizan ap plante kafe epi se gwo nèg k ap fikse pri kafe a. W ap dwa wè gen yon gwoup moun ki disparèt nan sosyete a. Gwoup moun ke nou te rele, ah mwen bliye non sa, wè m bliye non an vre. E moun ki te, espekilatè yo. Oh ok, moun ki te konn, mh.
Achte pwodui voye bay etranje. Enben, pa etone yon jou si nou rete konsa. Le peyizan pral disparèt.
Men, men, men la tou, pandan ou pale de, de spekilatè yo, èske, èske la a, se pa paske jisteman, moun ki te konn ap pwodui, moun ki te konn ap pwodui yo, yo pa te, kòmsi m ta di w, jwi, ase de sa yo pwodui yo paske yo pa t gen aksè pou ke yo menm yo te kapab yo te kapab vann sa yo t ap pwodui a se ti kras kòb ke yo te aksèpte bay yo pou pwodiksyon yo a yo te aksèpte bay yo yon ti kras kòb epi moun k ap achte nan men yo a k ap achte nan men peyizan al fè mas kòb avèk pwodui yo donk. Eske moun sa yo tou yo pa te, m ta ka di, fouye tou pou yo antere tèt yo tou nan sans ke yo te eksplwate twòp?
Wi, paske 1, yo pran pwodui a nan peyizan a vil pri, yo te konn pran a vil pri, dezyèman yo bay kout balans. Lè m di kout balans lan, se ke balans yo pa kalibre. Non sèlman yo pran ti kras kòb, men balans yo pa kalibre. Yo bay kout balans ki ke peyizan la pa pòvri pi plis chak jou. Gen pwoblèm absanteyis la tou. Gen nèg ki rantre la, ki rete lavil, ki pa janm konnen zòn nan e ke se peyizan k ap pwodui, lè rekòlte, lè rekòlte gen yon ti kras. Tout sa yo te dekouraje peyizan an e se la pou palmantè nou ale. E se lòske ou wè palmantè yo koumanse fè lwa pou agrikilti a ou pral koumanse di a ta pral rale yon souf. Men si pa gen lwa ki fèt pou pwoteje peyizan an, lwa zè espere anyen. E m pa vle di sa pou ke moun panse nou defetis, non se pa ditou, nou reyalis pa rapò ak sa ke n ap viv.
Antouka agronòm nap rive nan fen emisyon an la a paske nou te genyen yn èr de tan nou rete sèlman 3 minit pou ke nou fini map pwofite salye moun tout moun ki branche kap swiv emisyon sa a sou radyo fenik entè nou raple ke emisyon sa a li pase chak dimanch chak dimanch swa antre 7 èr e 8 èr. Sou chanèl Bezata Prod TV, chanèl chanèl YouTube e e paj Facebook Bezata Prod TV. Men an menm tan, nou genyen emisyon sa a ki ap pase sou Radio Fenix Inter. E trè byento, n ap genyen dotre medya ki pral antre nan rezo a, ki pral ki kab pèmèt ke genyen plis moun ki tande e emisyon sa a e ki kapab patisipe ladan l. N ap swete ke moun yo kapab patisipe avèk nou, yo kapab patisipe nan deba a. N ap gen lè pou nou ouvè telefòn pou yo, pou yo menm yo patisipe. E n ap genyen tou pou nou ale, al wè sa, al tande peyizan yo, al wè ki sa, kòman yo ap goumen, ki sa ki rete pou yo, ki sa yo ka fè. Eske yo ap nwaye nèt anba dlo a? Eske yo ap debat pou yo sòti? Yo ap naje pou yo sòti, jan ansyen prezidan an te di l la? Antouka, nou kwè ke nou genyen yon kontribisyon ke nou ka bay atravè emisyon sa a pou pèmèt ke yo nou. Kòmsi pèmèt responsabilize moun yo, fè moun yo pran plis konsyans pou ke de jou an jou yo kapab patisipe nan konbit pou chanje peyi Dayiti. Se te yon plezi Agronòm Dieudonné pou n te resevwa w jodi a nan emisyon Ayiti yon jou konsa. E mwen espere ke se pa se pa dènye e se pa dènye fwa ke ou patisipe nan emisyon an e n'ap genyen le pli souvan n'ap genyen des agronòm paske nou menm nou enterese pale pawòl e pawòl agrikilti a paske nou kwè ladann e agronòm Dieudonné ou sot di l ou sot di l la ankò m'te genyen e agronòm Soniel ke nou te envite ki te ki li menm kòm agronòm li di ke e agrikilti la se motè ekonomi peyi dayiti enben si nou pa pran agrikilti la an chaj si nou pa trete pwoblèm agrikilti la enben machin nan pap janm ka mache pwiske se Agriculture la ki motè ekonomi an, se li ki pou motè chanjman an tou, si ke nou vle ale vè chanjman, fò nou wè kòman pou nou rezoud pwoblèm peyizan yo, pwoblèm agriculture la, pwoblèm ke peyizan yo ap konfwonte, moun kap travay latè yo, kòman nou ka ankadre yo, ki sa leta dwe fè ki pou pèmèt jisteman ke nou kapab ankouraje. Peyizan sa yo ankouraje moun ankò ki kwè nan agrikilti yo ki ap fòse ap goumen pou kapab pwodui an Ayiti yon fason pou nou wè ki jan nou ta kapab mete peyi a sou ray. Mèsi anpil. Se t on plezi pou m te avèk ou jodi a.
Mèsi Blaise, s on plezi imans. M panse ke nou ouvè nenpòt lè nou kapab reponn a envitasyon pou nou swa pale de yon filyè e swa pale de agrikti an jeneral, swa pale de gwo, de gwo graj pwoblèm yo.